A evite dans un fwaye. Map ankouraje w rete la jiska la fen se si ke wap soti edifye pou la glwa de Dye. Nap pwofite pou nou salye tout zanmi nou yo kap koute nou kelkeswa kote yo ta ye nan mond lan nou salye w trè fò dan lamou di Senyè. Nap salye tout zanmi nou yo ki an Repiblik Dominikèn, nou salye zanmi nou yo ki Ozetazini, zanmi nou yo ki Okanada, zanmi nou yo ki Ayiti, zanmi nou yo ki Brezil, e nou salye trè fò tout zanmi nou yo ki Chili. M santi m pa gen mo pou nou, sèlman map swete ke gras Bondye kouvri nou. E m santi mwen pa ka pa salye d'une manyè espesyal la sè Genise Donaeus, nou salye la sè Laurent, Marlène nap salye la soeur Mimine nou salye troup lumière du monde nap salye notre bien aimé frè Charles Linaire nou salye Arnoil Joseph nap salye frè Mackenson Noël nap salye la soeur Joly Gloire nou salye James Paul nap salye tout zanmi nou yo d'une manière générale nap swete ke gras Bondye kouvri nou jan nou te anonsel la 8 eleman trè danjere a evite dans un foyer. Ann kouri dèyè yo, pa kite yo pran jarèt nan relasyon nou yo, paske yo ap kondwi nou vè lechèk. E nou swete Bondye ba ou sajès pou w kapab kouri dèyè eleman sa yo. Avan tout choz, nou ta renmen ou sezi sa byen. Tout relasyon ki egziste te gen yon kòmansman. Yo te gen yon jou ke yo te kòmanse. M ta renmen w sezi sa byen. E m ta renmen ou fè yon ti refleksyon sou relasyon an. Kòman li te kòmanse e kòman li ye jodi a. Se trè enpòtan. An n gade ansanm jan relasyon an te ye okòmansman. E kòman l ye jodi a? Se trè enpòtan. M ta renmen ou konnen, ou sezi sa byen. Tout relasyon, dè le kòmansman, patenè yo te santi yo ozanj. E yo te wè syèl la roz, Se vrèman enteresan sa nou di la wi. Okòmansman de tout relasyon, patenè yo te ozanj, e lè yo gade syèl la, yo wè l woz. Yo toujou gen de dyalòg enfini. Nèg yo toujou pran, n ta di, tèlman pèdi nan dyalòg la, Lè a ale kite yo, dèfwa lè yo gade lè yo, yo wè li minwi trant, inè di maten. Kit yo te an pwovens, kit yo te an vil, dyalòg yo enfini. Youn pa ka separe de lòt. Sa se trè enteresan wi. Youn ap chouchoute lòt. Yo gen yon sèl rèv, kilè pou nou ansanm? Kilè pou nou ansanm? Se vrèman enteresan. Youn ap reve byen pou lòt, youn damou lòt, youn ap voye flè pou lòt, se konsa relasyon yo kòmanse. Youn ap chame lòt, youn ap fè lòt plezi, se bèl lavi hein! Youn ap flate lòt, youn ap fè kè lòt bat. Ah se vrèman enteresan waw e youn ap fè dè deklarasyon damou a lòt tande sa mesye yo souvan di que tu es belle que tu es agreable oh mon amour au milieu des delices et ceci sa fèt

Pil fwaye ap tonbe leve, ap konnen de moman trè difisil, de moman trè tris, de moman trè dwòl. Malgre dè le depa, anpil lanmou t ap pwopaje, anpil flè t ap gaye. Mezanmi, frè m ak sè m yo, gen fwaye lè w ap obsève yo, Ou santi fwaye a ap mache de mal an pi, bagay yo dwòl. Pa gen dyalòg ankò, pa gen souri ankò nan fwaye a, bagay yo grav. Èske w te konnen, frè m ak sè m yo, genyen yon èlmi ki pa vle wè moun rete ini? Li rele Satan le Dyab. E li fè tout sa pou l fè, li genyen kòm misyon se divize moun ki ini dan le maryaj e li seme tout vye semans nesesè pou l mete yo dozado. Frè m ak sè m yo, nou gen responsabilite pou nou itilize lasajès nan jan n ap jere fwaye nou yo. Nou dwe fèmen tout pòt, fèmen tout fenèt pou lèlmi an pa seme vye semans nan mitan nou. E m ta renmen w konnen sa byen, semans ke lèlmi an ap seme yo, yo trè pwisan e yo devlope trè vit. e yo nonbrez map rekomande nou pou nou mete Jezi Kris de Nazarèt nan mitan fwaye nou yo lè lèlmi an voye vye semans nan mitan nou lèl deside pou mete nou dozado Enben Kris o sant fwaye a yo pap ka devlope, yo pap ka fètilize. Tande sa labib di an Ebre chapit 13 le vèsè 4, Ke le maryaj soit honore de tous,

Pou pitit nou yo, nou dwe yon modèl pou moun k ap obsève nou yo. Nou dwe yon modèl nan jan n ap viv, nan konpòteman nou yo. Yon mwayen ke nou va itilize, m ta di, se yon mwayen ki pou pèmèt nou pwopaje levanjil di sali. Pa fason n ap viv, nan fason n ap viv, nan fason n ap jere relasyon nou nan fwaye nou. Sa se mwayen pou n di moun ki poko konn Kris yo, Le Seigneur le vivant, Li se le Sauveur de l'humanité. E, e lè moun obsève nou, yo va reyalize sètènman, nan mòd de konpòteman ke n ap mennen yo, Ya di sètènman. Nan jan de konpòteman dizon mye ke nap mennen yo, yap di sètènman nou se sèvitè e sèvant de Dye. E Dye ap tire glwa nan fwaye sa a. Dye ap tire glwa lè nou ap afiche de bòn konpòteman. Dye ap tire glwa nan jan nap viv an relasyon. Youn anvè lòt, Dye ap tire glwa. M ta renmen pataje avèk nou kounye la menm 8 eleman sa yo. 8 eleman sa yo, yo trè danjere. Nou dwe evite yo nan relasyon nou. Youn nan premye eleman ke m ta renmen w soulinye ki trè trè danjere nan relasyon nou, ki ka mete nou dozado, nou bezwen prudan avè l, rete veyatif, nou bezwen trè trè trè trè prudan pou n pa kite eleman sa a akonpli nan mitan nou. Ki eleman li ye? Eleman sa a se lè n pouse do Kris nan mitan fwaye yo. Lapè Bondye avèk nou. Evite. Pou n pa mete Kris deyò nan fwaye nou yo. Lè nou repouse Kris, oubyen nou pouse Kris, nou mete Kris deyò, men kòman sa ka fèt menm? Kòman sa ka fèt pou n mete Kris deyò nan mitan fwaye nou yo, nan mitan relasyon nou yo? Enben. Se lè mesye a ak madanm nan yo antann yo pou yo fè bagay ke Kris pa vle, bagay ke Kris pa dakò, lè n deside nou mete nou ansanm pou n pote yo nan fwaye a, lè sa Kris otomatikman l ap abandone fwaye sa, nou mete l deyò. Tankou si nou ta pran pa ezanp. Yon fwaye ki ini dan le maryaj, yon fwaye ki ap sèvi Bondye, nou dakò pou n rantre dan la maji, dan lidolatri, nan vòl, eksetera. Lè n nan jan de konpòteman sa, n ap mete Kris deyò. Èske w te konnen, frè m, sè m yo, gen moun ki se manm de legliz, k ap sèvi Bondye ki an osen de legliz ki petèt gen de responsablite osen de legliz men èske w te konnen gen ladan yo y ap resevwa ti boutèy pou yo swen kò yo swen pitit yo avèk lentansyon pou move zè pa frape yo Konnen se grav frèm sèm yo. Yap swen pitit yo avèk yon ti boutèy petèt se pa yo kal chèchel men son tonton son matant son zanmi vwazen se yo menm ki pote swen an pou yo ti boutèy sa ki soti kay bòkò yap swen fanmiy lan pou yo pa frape nan movezè.

Yo pito mete konfyans yo nan yon ti boutèy ke tonton pote, matant pote, yon granpè pote, yon zanmi vwazen pote. Genyen nan mitan fwaye a se yon plant ke yo plante tou prè chanm kay yo e yo di plant sa ap anpeche move zè. Genyen son m ta di yon bale kwaze, se yon bib tèt anba, ou wè jous kote moun nan rive? Nan yon bib tèt anba pou move zè pa antre. Frè m, depi yon fwaye nan jan de pratik sa yo, otomatikman Kris pap la. Paske la Bible di.

Pou nou pa mete Kris deyò nan fwaye nou yo. E lè n mete Kris deyò, lè sa a, Kris, Pap la, l ap soti otomatikman, paske nou mete l deyò nan fwaye yo. E nou espere ke nou trè pridan, evite pou nou pa fè bagay ki kontrè a la volonte de Dye, pou nou pa mete Kris reyèlman an deyò. Sonje kote Kris soti avèk nou. Sonje Kris, ki sa l ka fè. Sonje pouvwa Bondye genyen. E si w kwè, w ap wè laglwa de Dye. Dezyèm eleman danjre ke n ta renmen w evite nan fwaye a, se le mansonj. Frè m ak sè m yo! Le mensonge c'est l'affaire même du diable pa bliye sa satan est le père du mensonge tout moun kap viv avèk yon lòt patenè avèk le mensonge m baw garanti nap fini pa debouche sou yon deriv tèrib prudan frèm ak sèm yo Prudan pou nou pa entwodui le mansonj nan mitan fwaye nou. Tande sa, La Bible di an Jan chapitre 8 le vèsè 44, Dame mwen note vèsè sa, medite sou li, Jan chapitre 8 le vèsè 44, li di, Vouzave pou pè?

Il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge ke Bondye beni pawòl sa nan lavi nou chak prudan frèm ak sèm yo mensonge soti dirèkteman nan satan le dyab evite poun pa baze fanmiy nou fwaye nou Relasyon nou sou le mansonj. E twazyèm eleman ke m ta renmen w soulinye frè m ak sè m yo a evite nan relasyon nou yo, sè leksè de langaj. Ansyen yo toujou konseye nou pou nou pale ko kite ka. Sa vle di, se pa tout bagay ou ka di lè genyen yon mizantant nan mitan w. Avèk madanm ou, avèk mari ou. Fò w pale mwens. Gen bagay fò w fè rezèv. Gen bagay ou dwe fè rezèv. E m ta renmen w sezi byen, gen de bagay ou, gen de pawòl ou lanse. Otomatikman ou lanse pawòl la dega l fè ou pap ka repare dega sa yo ankò se trè enpòtan sa m di w la pawòl yo dwe mezire ou dwe woule lang ou anpil fwa avan menm ou pwononse yon pawòl nan yon relasyon ak kèlkeswa moun wap viv an relasyon se pa san rezon.

di yon pawòl ki trè enteresan. An Jak chapitre 3 le vèsè 6, pawòl la di, La lang osi est un feu. Tande m byen la a wi, Jak chapitre 3 le vèsè 6, La lang osi est un feu.

Lang nou, nou pa dwe kite l mennen nou. Nou pa dwe kite l mennen n kote l vle. Se yon dife li ye, l ka met dife ekstraòdinè. Se pa paske l pral itilize yon alimèt brikè. Men lang nan ka fè dega. Li ka sisite, kraze brize, mete dife. Vizibleman. e fè dega ekstraòdinè ke w pa ka jere. Frè m ak sè m yo, ann prudan plis ke jamè nan dyalòg nou yo, evite eksè de langaj. E katriyèm bagay ke m ta renmen ankouraje nou, se, se la vyolans. La vyolans se yon eleman trè frajil e Prèt a detui. Prèt a la destriksyon. Hum. Vyolans, anpil fwa, gen dega l fè, se bagay ekstraòdinè. Lavyolans antrene lasoufrans atwòs. Li pote. M ta di, dè zaksyon grav, zo ka kase, moun ka etène gravman lopital akoz de la vyolans, anpil lajan ka vèse. La vyolans kapab sisite prizon, li kapab mennen lanmò e li kapab mennen la la la la vanjans, vyolans. Anndan yon fwaye se yon katastwòf terib. Nou bezwen pridan plis ke jamè pou nou jere emosyon nou yo, jere lang nou, jere aksyon nou yo paske lavyolans li kapab fè anpil dega ke nou pa ka menm rive jere. Lè yon fwaye. Ap viv avèk la vyolans s on fwaye ki trè trè malere. Frè m ak sè m yo, swaye pridan nan relasyon ke w ap mennen yo pou nou kapab jere fwaye a pou laglwa de Dye. E m ba w garanti, yon fwaye ki konstwi avèk la vyolans, li p ap rive nil pa, paske la vyolans li egal a la destriksyon. Lamou, tande m la byen!

Pou nou evite la vyolans nan relasyon nou yo. E senkyèm bagay ke m ta renmen w soulinye, pou nou evite nan yon fwaye, se la rankin. Se yon eleman terib, yon eleman trè dwòl nan yon relasyon. e li genyen dè zenpak trè negatif menm sou dè zanfan lejitim. Rankin kapab, n ta di, antrene la soufrans o sen di fwaye e menm lamò. Frè m ak sè m yo, evite. Rankin nan mitan nou. Fwaye a pap ka al oken kote si mari gen rankin kont madanm. Si madanm gen rankin kont mari, nou pap rive oken kote. Lè youn fè lòt tò, nou youn dwe prèt a padone lòt e pou nou kontinye wout la pou laglwa de Dye, paske nou se laglwa de Dye. Rankin se yon bagay ki soti nan Satan Ledyab. Son vye semans ke lèlmi an seme pou divize fwaye yo, pou kraze brize anndan fwaye yo. E m swete ke Bondye ba ou sajès pou lè youn fè lòt tò pou nou chita ansanm, youn padone lòt e kontinye wout la pou laglwa de Dye. Sizyèm bagay ke m ta renmen w soulinye frè m ak sè m yo, ke nou bezwen evite nan relasyon, Se lenkominikasyon. Lenkominikasyon, li terib, li grav, e l dwòl. Se vrèman enteresan. Li pa posib, frè m, li pa posib, sè m, pou nan mitan nou, pou pa gen kominikasyon. Li pa posib! Kòman yon fwaye ka fè ap viv san youn pa kominike a lòt? Fwaye sa mouri li pa posib frèm pou pa gen kominikasyon nan mitan nou kominikasyon li jwe yon wol trè pwisan e trè efikas trè pozitif li endispansab nan yon fwaye se yon eleman ki pèmèt nou atenn objektif nou ki pèmèt nou fè anpil pwogrè, ki pèmèt nou devlope byen vit pou la glwa de Dye lè gen kominikasyon. Men si pa gen kominikasyon frè m, sè m, kote n ap rive avèk fwaye sa a? Ki egzanp n ap trase bay timoun nou yo, pitit ke Bondye ban nou yo? Si pa gen kominikasyon, ki modèl de fwaye sa, ki modèl jesyon de fwaye sa ke nap ba yo la? Dye gen pou poze w kesyon frèm, sèm, Dye gen pou poze w kesyon si pa gen kominikasyon nan mitan nou. N ap bay aksè pou Satan fè dega nan mitan fwaye a. Kominikasyon an li dwe konstant anndan fwaye a. 24 sur 24, fòk gen kominikasyon, fòk mari ak madanm echanje de tanzantan. Frè m ak sè m yo, lakominikasyon li ekstrèmeman enpòtan. Gen fwaye ki kominike. M ta di, menm si yo pa pale a wot vwa, yon akolad sèlman voye anpil mesaj trè pwofon. Yon akèy, yon bat zye, yon souri, waww sa di anpil bagay anndan yon fwaye nan relasyon mesye ak madanm. Yon moun ke Bondye beni ansanm dan le maryaj. Lè nou gen kominikasyon, anpil fwa, madanm ou konn bezwen w pou w fè dè je damou avè l, li pa bezwen pale non hein, li sèlman gade w sèlman avèk zye l, li ba w yon souri sèlman, li fè yon jès sèlman, Mesaj la rive sou ou byen vit si w se yon bon patenè, yon patenè ki jèn jan. Madanm ou bezwen w pou l fè yon je damou avèk ou, men l pa bezwen di sa a wot vwa. Il en est de même pou ou menm tou. Yon souri, yon jès, yon akolad, yon ti deplasman gentan voye anpil mesaj ba ou. Depi w sou men w, rapidman, alèd de kominikasyon sa a, rapidman w ap fè dyòb ou kòmsadwa pou laglwa de Dye. Frè m ak sè m yo, se pou di ke kominikasyon li endispansab nan yon fwaye e li ekstrèmeman enpòtan e li trè efikas. Se li kap pèmèt fwaye a avanse pou laglwa de Dye. E nou envitew rete an kominikasyon anndan fwaye a chak jou 24 su 24 menm si ta genyen yon distans swa pou travay swa nan yon lòt peyi swa an vwayaj rete an kominikasyon pou laglwa de Dye e lè sa Dye ap tire glwa. E setyèm bagay ke nou ta renmen soulinye avèk ou pou nou evite nan yon fwaye se lenfidelite. Lenfidelite se yon destriktè mòtèl, pa nenpòt ki destriktè non, se yon destriktè mòtèl nan yon koup. Oken mari p ap ka tolere madanm ni ki gen pye lejè sou li, sa vre li negatif. E medam yo tou pap dakò mari yo ap fè tout vye bagay sou yo. Youn ap pè lòt paske gen enfidelite nan mitan yo. Fwaye a brize otomatikman. L ap kraze an miyèt mòso. M ta renmen ankouraje tout mesye yo, respekte tèt ou, respekte madanm ou. E m ap ankouraje tout madanm marye yo, respekte tèt ou, respekte mari ou. Pa bliye sa, sonje angajman ke w te pran nan le maryaj. Kenbe angajman w, pa janm bliye sa. Zye Bondye sou ou, Bondye wè w nan tout sa w ap fè yo. Ou bezwen konnen ou se moun ke Bondye chwazi. E li grav wi. Si Bondye ta chwazi yon moun li relel vin swiv li poul ta nan vi sa. Li grav. Petèt gen moun ki fèl se moun ki legliz, ki poko rankontre ak Kris, se moun ki pa konn Bondye, moun ki pa kite lespri Bondye travèse yo ak ki fòs ak ki kouraj frèm, sèm pou wap mennen yon vi denfidelite nan fwaye ou pou ak chen wap chat pou wap vole tout lè tout lè bon pou ou tout okazyon bon pou ou li pa posib mwen m pa kwè nan sa e map ankouraje ou chanje fizi ou de pol si gen moun ki ap viv yon vi dwòl parèy, chanje fizi w de pol, paske w ka viktim, e si w pa konvèti wap viktim, se sa li ye pa gen dout sou sa. Uityèm e dènye bagay ke m ta renmen pataje ke map ankouraje nou evite nan yon fwaye, sè lendisponibilite dan le rapò seksyèl. Li grav anpil frè m. Pou de moun ki ini dan le maryaj, youn pa disponim pou lòt pou n ta di nan rapò seksyèl yo, youn pa janm dispoze pou lòt, yo pa disponib, yo pa dispoze, li pa posib frè m, dayè mwen sezi byen, aprè le maryaj. Le rapò seksyèl li endispansab nan yon koup. M pa di moun ki pa marye non. Mwen di ke depi yon moun fin marye ak madanm ou ak mari ou, rapò seksyèl la li endispansab nan koup sa. Hum. E m ta renmen ou sezi byen, rapò seksyèl se li menm ki bay koup la gou. Se li ki pote anbelisman pou koup la. Nan mitan mesye e madanm marye li pote gou, li bay sans, li pote gou, li pote anbelisman pou fwaye a. Se vrèman enteresan. Se vrèman enpòtan. E li jwe wòl tankou, m ta di, le sèl. Ki bay gou! Se kòm sa la rapò seksyèl la ye wi. Se kòm si m ta di li k ranplase le sèl. Se li k ap pote gou nan fwaye a. Gou! Waw! Bon bagay swa hein! Li pote gou pou nou mesye marye, madanm marye. Se vrèman enpòtan hein! Li difisil, li dwòl hein! Pou antre nou pou n ta deside nou youn pa dispoze pou lòt. Li grav. Li grav. Se li k ap, gade, pèmèt, gade, de chak jou ou wè koup la vin pi bèl. Koup la vin pi gou paske l gen sèl. Si w ta fè yon chodyè manje ou pa met sèl ladan, pa gen moun k ap manje manje sa. Rapò seksyèl, li pote gou nan mitan koup la. e li ye, li m ta di se yon eleman ki endispansab, pa ka pa gen sa, menm si w ap fè yon manje kèlkeswa manje a w pa ka pa met sèl ladan, il en est de même de rapò seksyèl, se se sèl fwaye a li ye, se sèl patenè yo li ye, se li k bay gou, e li k pote anbelisman anndan koup la, fè ti dekorasyon, se avèk sa, alò se yon eleman. Endispansab. Pesonn pa otorize deside di non, sa pa enteresem ankò jiska lamò. Nou pral wè sa pi devan hein, se vrèman enteresan. Mezanmi frèm ak sèm yo, li endispansab. Le rapò seksyèl li endispansab nan nan relasyon. Aprè le maryaj. Li endispansab. Aprè le maryaj, li endispansab. Mwen di byen wi, aprè le maryaj, le rapò seksyèl li endispansab. Li se sèl pou bay gou nan mitan koup yo. Èske w te konnen le rapò seksyèl antre lè marye se yon devwa obligatwa? a reyalize. Ou te konn sa? Son yon devwa obligatwa a reyalize, e sesi jiska lamò. Se vrèman enteresan. Jiska lamò se yon devwa obligatwa a reyalize. Se pa paske yon nèg achte yon kay ba madanm ni ke madanm nan ap fè sa. ni madanm nan, oubyen yon machin eksetera, men se paske li se yon devwa obligatwa a reyalize, le rapò seksyèl. Depi nou ini dan le lyen di maryaj, youn dwe lòt sa jiska lamò, se trè enpòtan sa nou di la. An 1 Korentyen chapitre 7 le vèsè 2, Jisko vèsè 5, tande sa labib di. Tande m byen. Tande m byen mesye dam. 1 Korentyen chapitre 7 vèsè 2 pou rive nan vèsè 5 lan. Tande sa labib di. Toutefwa, pou w evite lenpidisite ke chaken è sa fam.

Ke Bondye beni pawòl sa nan mitan tout fwaye yo. Frè m ak sè m yo, nòt la li klè. Nòt la li klè. Se yon devwa obligatwa a reyalize pou chak òm, chak fanm marye pou yo viv an bòn relasyon seksyèlman. San pwoblèm, san difikilte. Frè m ak sè m yo. M ap ankouraje nou pou nou jere fwaye nou yo byen. Dye swaf pou l tire glwa nan mitan nou. Pa bliye sa frè m ak sè m yo, Famiy se baz tout sosyete. Efòse n! Pou n sèvi de modèl pou pitit nou yo, pou tout moun ki nan anviwònman nou yo, nou dwe sèvi de modèl pou yo. E nou dwe yon modèl nan konpòteman nou yo pou nou kapab fè levanjil la rive pi lwen. Lè moun gade n, pou yo di sètènman, Nou se sèvitè e sèvant de Dye. Pou yo di sètènman, Sa se yon fwaye kretyen, yon fwaye k ap viv pou laglwa de Dye. Nou swete ke Bondye nan amou l, nan gras li, li va beni n byen beni E ede nou viv nan fwaye nou nan relasyon nou pou la glwa de Dye. Ke relasyon nou kapab yon sijè pou pwopaje levanjil de la gras. Nou swete sa pa la gras. Ke Bondye fè sa sou lavi nou chak. Ede nou jere fanmiy nou byen, jere relasyon nou. Pou la glwa non l, ki non swat ensi. Se te zanmi w, frè w, Pasteur Moïse Esperance e nou swete ke le Seigneur beni w byen beni e pran swen de ou, ede w rete an bòn relasyon, an bòn relasyon nan fwaye w e viv pou la glwa de Dye. Ki non swat ensi.